Si ou wè ou kapab anvi ankò maten an, se gras ke Bondye fè w. E pa vwa de rekonesans, nou tout nou dwe eksprime gratitid nou alega du Tout-Puissant ki pèmèt yon lòt fwa ankò souf nou Zye nou, kò nou, nou tout, nou an mouvman. N ap respire yon oksijèn ki soti lakay Bondye, yon oksijèn natirèl nou pa envesti pou li e nou pran l 24 su 24. Yon nonm konsa nou paka gadel nenpòt kòman e ou menm ki entelijan anpil ou pa bezwen kite se yon moun ki diw pouw di Bondye mèsi paske efektivman I akonpli de grandes choses a travers la vie m a travers la vie w pa bliye sa pa janm bliye sa lèw dòmi Se mouri ou mouri. E se sa k fè gen anpil moun lè yo dòmi yo pa leve ankò donk ou pa konn a ki fen moun sa vwe, si l te an règ ak Bondye oubyen si l pa t an règ ak Bondye. Li pa jwenn okazyon ankò pou l konfese peche l yo devan Bondye, pou l di Bondye mèsi e pou Bondye padone l de peche l yo. Ou wè ki gras ou benefisye, sèke Senyè a fè ou leve ankò vivan nan mitan mò yo, li ba w okazyon pou w vin di Bondye mèsi. paske l fè pi gwo mèvèy la eklate nan lavi w, e dezyèmman l ba w opòtinite pou w vin konfese peche ou yo devan li. Si yon bagay ta pase okou de jounen an, ebyen, ou menm ki te ranje koze w ak Bondye, ou pa pè non, e pa gen anyen nan Sèlman wap nan bon a Bondye. Se sak fè nou tout frèm ak sèm yo se yon garanti li ye pou nou lè nou rekonèt byen fè Bondye yo anvè nou. Bonjour Haïti bonjou tout frè ak sè mwen yo Ayisyen partou kap koute nou atravè le mond bonjour le mond. Bonjour nos super branche, nos fans enkondisyonèl, nos gwoup, nos rezo, bonjour spesyalman a ou menm ki jwenn nou nan grand famiy sa ki se Ann Mare Jounen ak Bondye. Nou remèsye enfiniman tout moun. ki pran travay la ak kè e ki voye ti nòt pou nou de tanzantan. Nou resevwa yo e yo fè anpil efè nan travay la. Yo met nan tèt nou bagay nou pa te wè e ki kapab pli klè e avantaje. travay la. Mèsi yon lòt fwa ankò zanmi m, frè m ak sè m yo ki toujou panse a voye kot pa yo nan konsèy yo pou ke ann mare jounen ak Bondye kontinye fè wout li jisko gran maten de letènite. Mèsi mon frère, mèsi ma sœur pour sans de byen faire nou ki gentan wè anpil bagay ke nou te ka fè lòt jan pou aranje lè sitiyasyon e depi maten an nou vle di nou kontinye fè sa sa ap ede nou tou a travay pi byen e a fè travay la pli byen pou la glwa de Dye nou fèm kontan anpil. Nou fèm kontan anpil paske nou konstate ke travay sa a li pa an ven. Yon zanmi te di m sa deja l di Pas, menm si yon moun pa ta renmen tout bagay, men pouvu ke ou inisye yo a konekte ak Bondye, se gwo koze. Tit ribrik la sèlman. Deja mete keur yo an evidans devan Bondye ann mare jounen ak Bondye mèsi anpil e ke le senyè dan son plen amou kapab kontinye devèse gras li sou nou e pèmèt Aske on flo de benediksyon tonbe sou nou, sou tout fanmiy nou ak sou tout antrepriz nou. Que le Seigneur vous benisse. Maten an, nou pral rantre dirèkteman a fon. nan travay mwen te di nou an. E ki travay li ye? Pa bliye m te di nou ke Le Livre des Nombres li divize an 4 grand pati. Li genyen 36 chapitre e a travè se 36 chapitre li divize an 4 pati. Chapit premye ou chapitre 10.

De premye a dis chapit yo. Se vre nou pap gen tan fini yo, men nou ba w garanti se konsa n ap fè l. Premye chapit la sa l trete, dezyèm chapit la jiska dizyèm chapit la, e sesi ou ka twouve w plizoumwen alèz. Pandan ke nou kanpe lekti liv Egzòd la, n a retounen pou n li Ansyen Testaman an. E nou pral avanse jan nou diw la de fason aske nou ka gentan anmagazine otan de choz ke posib nan liv la. Nou te deja anonse liv nonm lan, nou te deja kontinye avèk li, ann gade sa premyè pati a di. Nan chapit premye a, kitem di nou, chapit premye jisko dizyèm chapit. Li pale de òganizasyon e preparasyon pèp la. Kòman pèp la ap òganize yo e kòman y ap prepare yo pou yo antre nan batay la. Donk premye chapit la, se li te, m te pale nou deja de resansman. Se premye resansman an k ap fèt onivo de premye chapit liv Nonm nan. Bondye te òdone a Moyiz pou l te resanse tout gason nan kan Izrayelit yo ki aje de ventan e pli ki ka al nan lagè, de ven e pli ki ka goumen. Chak tribi te konte, chak separeman te konte, sof. Tribi Levi a se youn nan tribi ki te konsakre nan sèvis tanp lan, men, yo pa t kontwole tribi de Levi a paske yo te kite li, se te yon mizapa li te ye. Se sa k fè, li pa t konte pami sila yo yo te konte de ve e pli pou ki t al nan lagè. Konbyen moun antou, gason antou yo te jwenn nan kan sa a? Premye a yo te jwenn 603 mil 550 moun, gason ki te prepare pou gè. E a 603 mil 550. Ti bagay pou pa bliye, se sa l ye 603 mil 550. Ou wè sa m di nan premye chapit la? Li pale de resansman kote ke Bondye te òdone a Moyiz pou l te konte tout gason nan kan Izrayelit yo ki genyen ventan opli pou y al nan sèvis de konba. Moun ki ka goumen, ki prepare pou lagè. Tandiske chak trib, nan chak tribi yo, pa bliye non, konbyen tribi te gen? Nou te di w se douz tribi. Chak tribi yo, yo te fè resansman nan yo. E sesi, se sèl tribi Levi a, yo pa t fè l, paske yo te konsakre tribi sa a pou l te osèvis de tanp lan, tabènak lan. Bon, total moun yo te jwenn nan premye resansman an, Li te evalye a 603 mil 550 gason de 20 e pli ki te prepare pou sa. Nan chapit 2 a, Kòman kan an te dispoze? Bondye te òganize tribi yo otou tanp la, otou de tabènak la. Ki te yon sanktyè mobil. Chak tribi yo te nan plas yo. Yo te fòme kat gwoup otou sanktyè a e yo te pa òdre. Se konsa dezyèm chapit la ye. Tandiske twazyèm chapit la se resansman Levit yo. Resansman dè Levit Levit yo te ranplase premye ne Israël pou yo te sèvi Bondye. Nou t sot di sa deja. Yo pat kontwole moun de 20 e pli nan yo, men yo te resanse yo kanmenm e jisteman se yo k ta pral sèvi nan tanp Bondye a. Yo te fè 3 klan.

Levit yo. Yo te resevwa responsablite anndan tanp lan, sa vle di moun k ap sèvi andedan tanp lan kòm sèvitè. Total moun sa yo te evalye a 22 mil mal. Se de gason n ap pale. 22 mil mal. Paske tan an se te gason sèlman. Yo te chwazi nan kan sa yo pou travay sa. Te gen 22 mil nan yo. Tandiske nan katriyèm chapit la, se fonksyon Levit yo yo t apral bay. Moyiz te detaye tach yo pa klan sou montay la e li te transpòte yo nan tabènak la. Keatit yo, pa egzanp, yo te pote objè sakre a ki te lach la e te gen lòt bagay ankò. Konprann, nou di chapit 4 la se fonksyon Levit yo, sa vle di ki wòl yo t ap jwe. Donk, Moyiz te detaye tach yo pa klan lè yo t ap monte. Pou y ata l transpòte tabènak la. Te gen Keyatit yo, pa egzanp, ki te pote objè sakre yo, tèlke lach la, etsetera. Chapit 5 la, se la lwa de purte. Sa vle di, kòm ki sa sa vle di, lwa de purte. Ki mòd enstriksyon yo pral bay? Enstriksyon sur la pureté du camp. Sa vle di, yo pral bay kòman kan an dwe ye. A leksepsyon, yo ta pral mete tout moun enpur deyò nan kan an. Sa vle di yo kite tout moun ki te pwòp, tout moun ki te ka travay o pwofi de kè, pou yo te repare fot yo anvè Lòt e anvè tèt yo. Tout moun yo te mete deyò yo, se pa pou yo te tiye yo. Men yo te mete yo deyò nan fason pou yo t al konfese peche yo, pou yo t al ranje koze yo. Moun ki te gen lènmi pou al rekonsidere ka a, moun ki te rele lòt nan tribinal pou al rekonsidere ka a, moun ki te fè lòt abi pou al rekonsidere ka a, se mòd de reparasyon sa a yo t al fè. Tandiske nan chapit 6 la. Se e yo pale de ve de nazire a. Lè a pa pale de e nazir yo. Son son kalite yo te. Lwa sa a yo te konsakre yo te fè yon ve pou yo te konsakre yo a Dye. Nazi yo yo te kon konsakre yo te pèse pase yon lwa pou yo te konsakre yo a Bondye. Pou yo te absteni yo de tout sa nèt. ki sèvi kòm bagay ki ka deranje yo. Yo pa te bwè alkòl e pou yo pa t janm koupe cheve ki nan tèt yo. Nou konprann bagay la? Se lwa Nazi yo sa. Yo te konsakre yo sèlman pou yo te sèvi Bondye. e pou yo te abstenir yo de tout sa ki pou pèmèt aske yo deranje lòd dè chòz. Fò yo pa te sèvi avak alkòl pou yo sou, pou yo bwè pou yo sou, fò yo pa te nan kesyon fimen, fò yo pa t kesyon nan vagabondaj, fò yo pa t tou ni koupe cheve yo. Donk, e benediksyon an te bay pa Aaron, si nou li nan Egzòd chapit 6, Vèsè 24 a 26, li pale de benediksyon de Letènèl. Pa egzanp, li di, Ke Letènèl te benis e te gad. Ou pa ta chèche l? Si w chèche l, l ap bon wi pou w fè lekti sa. Nonb, chapitre 6, vèsè 24 a 26. Nonb, 24 a 26, an nou gade sa l di. Nòm chapit 6, vèsè 24 a 26, ann al wè, li di konsa, Ke Letènèl te gad, ke Letènèl te benis e te gad, ke l fas, m pa wè l, yes, vèsè 24 a 26, li di.

ki sòti nan benediksyon ke Bondye akòde a pèp la. Nonb chapit 6 vèsè 24 a 26. Nan chapit 7 la, se ofrand chèf tribi yo. Bon, chak chèf tribi yo te ofri yon don idantik pou te inogire otèl la. Chak te bay yon don idantik. pou yo te inogire otèl la. Enben, chapit sa a long anpil e yo te dekri l endividyèlman. Chak bagay te fèt separeman. Se chapit 7 la, tandiske chapit 8 la se pirifikasyon dè Levit. Pa bliye non, nou t ap pale la, Levit yo se moun yo te met apa pou lesèvis de Dye. Donk, se ladann nou ye toujou. E purifikasyon se ki rityèl de purifikasyon Levit yo te resevwa? Yo te ofisyèlman mete yo o sèvis de Dye nan plas premye ne. E chapit 9 la, yo te pale de Pak e la nuée divine. Pèp la te selebre Pak la nan dezè. Ou konn Pak sa, li pa gen s ladann. Se Pak e pèp la vin selebre pou make soti yo. anba men peyi Ejip la. Donk, Bondye te ensiste yon pwovizyon pou sila yo tou ki te enpi nan dat la. Ebyen, nuye prezans divin nan te gide yo, pèp la, pou l te deplase nòmalman. Tandiske, chapit 10 la, e se twonpèt. ak depa yo pou Sinayi, kote ke mizik ap jwe, yo te fabrike twonpèt darjan, e yo te rasanble pèp la, e yo te ba yo siy depa la, kòman sa ap fèt. E apre ennan nan Sinayi, pèp la te kite anfen montay lan, e yo te gide yo vè lanuit. de Dye. Se tout sa nèt. Chapit sa yo, chapit la montre ke Bondye prepare pèp la swanyezman alafwa spirityèlman e militèman avan ke l te voye yo nan latè pwomiz. E ou menm ki di si w se yon kretyen, se pou w di Letènèl ap konbat pou ou, kwaze de men w, pou yo asasine w, ou kwaze de men w pou yo vyole fanmi ou, ou kwaze de men w pou w pa defann tèt ou. Se pa sa non liv Nonm la aprann la nan chapit premye jiska o chapitre 10, li di konsa, li montre kòman Bondye te prepare pèp la swanyezman, alafwa espirityèl, kote ke li te etabli pou yo, mwayen pou yo sèvi l avèk purte e li te prepare yo militèman si lènmi an vini kòman pou yo pran l. Pa bliye non, spirityèlman, li te ame yo avèk dèzam spirityèl kote ke yo tap gen move zespri kanmenm ki tap atake yo, lè sa a, Jezkri, Mèt la, te deja ba yo tout fòs yo, tout zam espirityèl yo pou yo te goumen, men tou li te prepare yo militèman avèk gwo zam nan men. Sa fè, avan m fini, kite m di w. Se pa paske ou kretyen pou w kite yo fè w tout bagay. Bondye ba w kapasite e se ou li ba lespri de disèneman. Ou pa pral chèche kont, ou pa pral foure bouch nan sa ki pa regade w, ou pa pral mete w tankou Lwijanboje. Men tande! Si wap fè travay ou, yon moun vini poul vin fè w abi, ou gen tout dwa w wi pou defann ou. E wap defann ou, wap defann ou jisko dènye soupir. Se sak fè, pa kite kenn moun fè w kwè ke paske w se kretyen yon moun ka fè w tout bagay. Non! Si ou kite yon moun mete men anba kou w, ou ka defann ou kite l toufe w, m garanti w Jezi p ap resevwa l. Wè peyi nou jan l ye la? Yo mete nou nan yon sitiyasyon pou yo di kretyen pa ka patisipe nan lèzafè politik. Sa k pou w patisipe? Se ou wi k ka fè yon bon jij. Paske w genyen l ni espirityèl ni militèman. Ou gen konesans lan ki varye nan men w e ki byen enpòtan paske Senyè a li di l ap avè w men l pa di w kanpe pou yo fini avèk ou. Louvri je w. Nou tout nap pale de syèl la. Le ciel n'est pas ici bas. Men il faut ke preparasyon syèl la se la pou nou fè l. Si e de men ou ki anpeche ou sèvi Bondye kisa pawòl la di koupe yo jete. Pran manchèt non sa vle di absteni ou de yo ki ka jèn ou. Ebyen si son nonm ki pou vin antre pou vin detwi ou detwi fanmi ou itilize tout zam ke le senyè prepare ou militèman pou goumen avèl pastè Pyè nou kontan poun te avèk ou ou wè travay la nap fèl konsa de premye a di chapit nou diw tout sa ke senyè a fè an rezime Chapit sa yo montre nou ke Bondye te prepare pèp la swanyezman, alafwa espirityèl e militè, avan ke yo antre nan latè pwomiz. Ou konn sa sa vle di? Avan nou antre nan syèl la, Senyè a tiyen aske.

Men nou n som pa ti moun. Ke le Seigneur beni nou. Ke l pèmèt nou pase yon ekselant joune. Se te Anne-Marie Jounen ak Bondye. M te kontan pou m te avèk nou nan ribrik lan maten an. E n kwè ke Senyè a nan amou l ap jete yon rega favorab sou ou. Rete beni. Sèlman abòne, pataje l. Li lè li tan poum diw konbyen moun nou genyen kap koute mayi jounen gen moun kap koute men ki pa abòne abòne silvouplè abòne ABC of psl wap wèl monte wap wè ti klòch la wap pezel lap bay diw ki kote wap retirel sou pèsonalize wap metel sou tout wap fè kòmantè wap renmenl epi depi tan an. Travay la ap mache. Se pou Bondye beniw rete anba gras Bondye car Bondye pa fèw pou yon lach paskel pa prepare lach li preparew pouw sèvil avèk purte li preparew tou pouw defann tèt ou lè sa mande Bondye beniw.